Move nouvèl, se sa anpil medya rapòte oubyen ekri lè y ap bay enfòmasyon sa a. Donk se fini tps pou Ayisyen yo.
Se pa vrèman yon nouvèl mesye e tout moun k ap tande la piske gen plizyè avoka ki te di l deja e pami yo Mèt Eddy Laguerre ki malerezman te dwe avè nou maten an men Mèt Laguerre genyen randevou tribinal se sak fè li pa vin fè ti bat bouch ak nou donk pwofesyonèl nan kesyon imigrasyon yo te gentan wè sa ap vini e Jij Ana Reyes jis fè sa yo ta ka rele fòmalite jiridik e administrativ yo piske depi nan desizyon ke Lakou Siprèm te pran nan mwa jen pase a, li te mete, m ta ka di, yon sòt de kle kote ke nenpòt tribinal enferyè pa ka fè anyen pa rapò avèk dosye tps ayisyen an. Donk, jij Ana Sereyès ki, m ta ka di, batay jan yo konn di an fransè a, du bec et des ongles, pou te wè kòman li te kapab frennen oubyen bloke administrasyon Trump lan pou l pa t koupe stati tps ayisyen yo annatandan ke pwosedi jidisyè yo menm yo fini. Finalman ekip an plas la genyen batay la e Jij Ana Reyes yè nan yon dokiman 2 paj ke li mete deyò li pratikman boukle dènyè pati a ki se leve Mosyon ke li menm li te genyen li te mete pou li te bloke administrasyon Trump lan pou pa koupe tps. Donk li pat gen vreman gran choz ke li ka fè puiske Lakou Siprèm te gentan fin bay desizyon li men tou te gentan anpeche nenpòt lòt senp tribinal oubyen tribinal enferyè vin reyaji sou desizyon Lakou Siprèm. Nap raple ki se dènye enstans jidisyè isi Ozetazini. Donk, nou ka di teknikman, jiridikman oubyen ofisyèlman se fini pou ti pyès ayisyen yo. Donk, pou lenstan, tout ayisyen ki te sou ti pyès yo pèdi stati legal yo pou lenstan, si tout fwa yo pa ta gen yon lòt stati. Antretan, piske n konnen gen de moun ki ki te sou tps depi yon bon tan, gen moun ki gen senkan, dizan, kenzan e genyen de moun ki gen tps la depi 2010 lè yo te bay li a, asavwa sèz lane ototal. Donk, genyen de moun ki petèt gen tan regilarize tèt yo, gen de moun ki sou lòt pwosesis, pa egzanp gen moun ki gen tps men ki. ki gen yon ka azil, gen moun ki sou tps ki jan m sot di a gentan gen rezidans, genyen de moun ki sou tps ki yo menm gen yon ka rezidans ki ankou ki poko finalize donk w ap jwenn de moun ki. Si m konprann Luckson, ba m pèmèt ou fè presizyon sa a, Sa vle di chif 350 mil moun ki sou tps la, se, li pa gen, ofisyèlman se sa, men yo pa kontwole kantite moun ki petèt nan moman an, pandan espas sa genyen de lòt stati, chanje stati. Ya gentan regilarize tèt yo. Donk se poutèt sa wap wè yo souvan di w pli de 300 mil, anviwon 300 mil, ou konprann? Donk sa vle di chif la kapab, kapab evolye an fonksyon de lòt mouvman ke. ke ayisyen yo yo menm yo fèt. Donk jij Anariyès li leve mosyon ke l te li te pran kont gouvènman ameriken an e pou pou te koupe ti pyès ayisyen yo. E jij la di òdonans tribinal ke li te mete pou te bloke dat rantre an aplikasyon fen dezinyasyon Ayiti pou ti pyès la li pa valab ankò. E jan t yo di a jij la oblije konfòme l anba desizyon. Lakou Siprèm nan e administrasyon Trump la deja tou te pa t vrèman bezwen desizyon jij Anares la pou te kòmanse aji. Dayè, yo fè wè sa sou teren an nan plizyè state. Jan moun yo ta ka di a, ajan federal yo, yo met pye yo atè nan Miami, nan sèten lòt zòn. Yo deja ap kòmanse fè santi yo e gen anpil arestasyon ki fèt. Se dè milye pou mwa jiyè a sèlman. E administrasyon an ap fè tout sa l konnen pou yo ta kapab petèt atenn chif ke yo te toujou swete, asavwa depòte 1 milyon moun par ane. Donk, y ap eseye gade pou yo wè si yo ka atenn chif sa e se poutèt sa w ap wè ke arestasyon yo menm yo double. Donk, antretan, nou konnen l deja mesye, depi avan sa, te deja gen demach ki ap fèt bò kote administrasyon an pou, m ta ka di, chache gen kontwòl moun ki M te sou tps oubyen m te pase sou fwontyè, moun ki rantre nan pwogram Biden, paske yo te gentan konnen ke apre ke tps sa li menm li fini, y ap kapab genyen plen pouvwa pou yo antame avèk pwosesis depòtasyon yo. Donk se nan sans sa, jan n konnen l deja, sou tout rezo a nouvèl la gaye, anpil Ayisyen deja genyen braslè elektwonik nan pye yo, sa ki. m ta ka di revòlte kominote ayisyèn nan, anpil moun estime ke se imilyan, se revòltan, puiske ayisyen pa t vrèman te konn abitye a sa, lè m di ayisyen an de manyè jeneral, men se si ke nou genyen kèlke ayisyen ki abitye avèk pratik sa deja, donk se pa yon pratik ki nouvèl, men le fè ke ayisyen nan kominote a nou pa t vrèman genyen l an mas konsa, donk li vrèman fè yon chòk. kote ke plizyè konpatriyòt te resevwa lèt konvokasyon de ice pa egzanp nan Pennsylvania e sa fèt e sa deja kòmanse fèt nan Ohio an premye te deja genyen dè santèn daprè plizyè òganizasyon e kap akonpanye ayisyen yo lòt bò a ki te deja resevwa lèt konvokasyon sa yo fè yo rele w nan lèt konvokasyon yo ba w dat yo di men ki kote pou w vini. lè w vini yo tou vin avèk tout dokiman imigrasyon eksetera men nan la majorite dè ka moun ki ale yo yo tounen avèk yon braslè elektwonik sa yo rele ankle monitor an anglè a se yon braslè k pèmèt yo siveye tout mouvman ou ou gen yon sèten distans ou pa ka ale yo pale de 75 kilomèt ou pa ka detache braslè sa nan pye w. gen jan pou mete l nan chaj, yo montre moun yo kòman pou yo fonksyone avè l. Si w ap deplase de yon state ale nan yon lòt fò w mete yo okouran eksetera, fò w bay ki rezon, ki sa w pral fè eksetera eksetera. Donk se yon fason pou yo kontwole mouvman migran yo e fè sa y ap fè a yon tikras bokou plis soup. N ap raple ke gen plizyè kote ke yo sible kominote a an li menm renmen Ayisyen yo. Nou ka pran pa egzanp Ohio, patikilyèman nan Springfield, ke se senp sitwayen, ke se antreprenè, yo toujou gen de bon temwanyaj pou Ayisyen yo kòmkwa yo se de rud travayè, se de moun ki vini la, yo konn sa yo vin chache, eksetera, eksetera. Se de moun ki pa genyen kazye jidisyè ki pa kòrèk, donk yo pa nan krim, yo di Ayisyen renmen travay. kote moun ap kouri pou kantite èdtan, Ayisyen toujou prè pou l travay. Donk, se yon zòn ki te pratikman mouri, n ap pale de Springfield, se Ayisyen ki vin mete vi ankò nan Springfield. Donk, kominote a li rekonesan anvè sa. Donk, se poutèt sa gen de mouvman de solidarite ki fèt. Dimanch ki sot pase a, te genyen mouvman devan sant ice ki nan Cincinnati, ki se youn nan sant kote ke yo envite Ayisyen yo pou vini epi mete brasè a an pye yo. Donk te gen de gwoup sitwayen, de zòganizasyon ki te deyò a, ki t ap bat bravo, voye mo rekonfò pou chak Ayisyen k ap sòti nan sant lan avèk braslè nan pye yo. Donk vwala, se la nou ye, nan kontèks kote ke gon pè k anvayi kominote a, gen plizyè zòn kote k konn gen fòt konsantrasyon Ayisyen, ou santi l, li vizib, ou ka touche l. Mwen menm map fè zòn Miami, map fè zòn Fort Lauderdale, gen kote m konnen ki konn gen anpil ayisyen, mesye lè w pase se kòmsi se dezè, gen de zòn ou pase nan Miami ou menm tap di oh bon mezanmi kòmsi prèske tout moun sa yo se tps yo te genyen paske gen zòn stratejik Gen zòn byen espesifik konn gen anpil Ayisyen ki la. Sitou lè w al nan Little Haiti nan Miami, gen kote mesye yo konn chita y ap jwe domino, gen kote mesye yo konn chita y ap fè mizik, barbershop pasi pala, nèg chita ap bay blag. Moun ap bwè ti gwòg yo, jwe domino eksetera. Zòn sa yo ou kapab santi l e gen anpil biznis ki kòmanse santi l tou. Gen anpil moun k ap travay, se ti piyès yo genyen. Gen anpil moun w ap viv ansanm avè yo sa fè trè lontan, yo pa di w ki stati yo. Donk se pandan gen ti pyès ki koupe a la wap rann ou kont oh apa moun sa e ti pyès li te gen ap gen de moun ke ou menm panse ke se sitwayen ameriken yo ye gen moun ki gen pitit yo nan sistèm nan kal lekòl ki pale bon anglè ki entegre se aprè ti moun sa yo pral rann yo kont ke paran yo se ti pyès yo te genyen. Yo menm tou se anba ti pyès sa yo ye e timoun sa yo anpil fwa yo konn bloke nan nan sitou nivo ke yo ta vle pran nan lekòl, yo pral kòmanse rantre nan inivèsite eksetera eksetera. Donk son bagay ki ekstrèmeman konplike, se du jamais vu sa sa nap sa nap konfwonte la nan kominote ayisyèn nan, de moun ki chita lakay yo, bil yo pa kanpe mesye, bon isi a nenpòt sak genyen yon bil yo pa kanpe, fòw peye kay la, asirans machin nan, An palan de machin, mwen okouran gen de moun ki kòmanse retounen machin. Fò w peye asirans sante a, fòk ou peye dlo a, fò w peye kouran an. Non men nan ka sa la, donk gen yon seri de moun ki pral oblije depòte tèt yo.
An palan de depòte tèt, mwen genyen de moun ki avwe m, yo di a, Luckson nou pap ka. Nou pap ka rete. Gen moun 1 ki pap ka rete akoz de responsabilite yo. E an palan de responsabilite, an Ayiti kote ke w ka bloke, ou tyeke yon patnè, ou tyeke yon fanmi, ou tyeke, bò isi a, moun w ap tyeke a, bil li a rive sou li tou. Donk, kesyon prete kòb isi l. M pa di moun pa prete kòb non men m konn jwenn moun m gen bon samariten k konn prete m kòb si m bloke men li vrèman difisil pou jwenn moun kay ou pral rive moun ou pral mande a kay li pral rive tou so li gen pwòp bil pa l dezyèm bagay lan se ke sa ki ta yon ti jan trè trè trè trè konplike apa de sa gen moun ki di braslè a never never never bagay sa pa pral nan pye yo jamè yo pito retounen lakay yo gen moun mwen konnen ki di depi yo ta resevwa lèt konvokasyon an yo pa prale e pa ale a tou li gen anpil risk ladan paske depi ou pa ale. li otomatik yap mete òd depòtasyon an kont ou e depi gen lèt depòtasyon donk lè sa ofisye federal la genyen tout latitid li genyen tout pouvwa legal pou li arete w paske gen yon òd depòtasyon kont ou donk dabò gen de moun ki ap rete swiv gen moun ki di w yap fè plan dayè m pale avèk de moun ki di yo kòmanse ranmase bagay yo kòmanse pou yo voye an Ayiti. Gen de moun ki gen kèk preyokipasyon pa egzanp pa rapò avèk machin yo. Mwen m pale a yon sitwayen yè, li di Luckson yon machin ki anviwon 4 mil dola, nenpòt 2 mil dola si m jwenn m ap lage l. Men sa l ap reflechi se dedwànman an. Li di Luckson al voye machin sa an Ayiti, l ap kouri nan dwàn nan, yo pral chaje m anpil pou m dedwane l. Gen moun ki kòmanse ap planifye fè konntenè pou voye an Ayiti.

Gen de moun se de inisyativ pèsonèl ke yap pran, fè de konntenè, kòmanse voye bagay an Ayiti an atandan si gon bagay ki rive fèt. Men gen de moun tou ki gentan fè konviksyon yo, yo di yap tounen. Gen moun ki di yo pap yo pap rete. Mwen pale avèk yon m pale avèk yon dam yè, li di non Luckson m pa fè anyen nan peyi m, donk pou m pral vin mete braslè nan pye m se swa se swa jamè jan moun yo konn di a. E gen de moun tou ki paka kontinye konfine lakay yo.

Pa gen pa gen bagay konsa. E lè bil la rive, gen kèk bil umm yo konn pase sou kont lan, yo just pran kòb la, menm lè w pa genyen l disponib, e e lè sa rive gon bagay an anglè isi yo rele overdraft, sa vle di ou e wè w dwe sou kont ou menm lè w pat gen kòb la. Gen de enstitisyon ki fè l konsa. Ou dwe yo kòb la, menm lè w pa gen likidite a sou kont lan, yo pase pran kòb la kanmenm, kounye a ou menm ki dwe bank lan. Donk sa vle di ou pral vin nan yon sitiyasyon konsa, genyen kèk enstitisyon sa pral depann de ki dèt oubyen de lon ou genyen, y ap ka rele w pou yo di w sa k pase, èske w bezwen yon ti avantaj, yon ti sirsi, yon ti pwolonjman, ou konprann? Pa egzanp nan kesyon machin, m konnen gen de moun ki. eseye antame pwosès sa a e bank la ap di kisa k pase, èske se yon difikilte ou genyen, èske ou bezwen yon ti tan anplis, nou ka ba w yon mwa, de mwa, ou ka poko peye jis pou letan pou ou reprann ou. Men bank la pa konprann anyen nan anyen, jan moun yo konn di an kreyòl la. So, bank la pa konnen ke se stati moun nan l pèdi, li pa ka travay, li pa ka fè kòb. E li trè teknik, pwofesyonèl ki ki konn machin, pa egzanp m ta site Pegi Jozèf la ki trè bon nan kesyon acha e vann machin, retounen yon machin konsa li gen anpil sibtilite ladan l, donk gen de fwa se ou menm ki vin pèdan, gen dwa se ou menm ki pral viktim, donk ni nan kesyon machin, ni nan kesyon kay, patikilyèman kesyon timoun, moun ki gen timoun lekòl, fò n kòmanse panse a sa, Mèt Eddy Laguerre nan yon entèvansyon l te fè nan yon emisyon l te di fò moun ki gen pitit. ki pral lekòl trè pwochènman la, lekòl pral ouvè, kòmanse panse pou nou mete de non de lòt moun sou lis ki ka vin dèyè timoun yo lekòl. Paske pandan w nan lari, pandan w lakay ou, nenpòt bagay ka pase. Paske lè aj sa rete w, gen bagay ou pa ka fè ankò. Like telefòn pa nan men w ankò, se jis apre ou pral vin gen posiblite pou w rele. Moun lakay ou, gon lè k rive nan lekòl la, lè yo wè paran timoun nan pa vin chache l, yo pral vin rele w nan telefòn. Yo p ap ka jwenn ou si w pa t gen yon dezyèm moun nan lis la avèk nimewo telefòn. Donk yo p ap gen opsyon. E bò isi a, kite timoun lekòl s on lòt pwoblèm li ye. Donk sa vle di pou kite timoun nan pou nannuit ap pran timoun nan, yo pa ka jwenn paran l, li vin parèt iresponsab. Alòske l pa iresponsab. Se tonbe w tonbe an anba men ice ou pa gen aksè a telefòn ou malerezman ou pat gentan mete yon non lòt moun sou lis la donk yo pa konn kiyès pou yo rele brèf donk se yon seri de sitiyasyon vrèman tèt chaje melanje avèk de lòt moun tou mesye ki vle ale men pwosesis la trè lan mwen pale avèk 2 sitwayen map gen pou m fè entèvyou avèk youn Li lanse pwosesis self deportation nan depi pli de 20 jou. Sa vle di pou l depòte tèt li pou kont li. Pa gen okenn swivi ki fèt. Donk misye di m li te oblije voye yon imel ba yo, li te eseye rele yo pou l di, bon, nou di pou moun depòte tèt yo. Mwen menm m vle depòte tèt mwen men pwosesis nou an pran tan, m bezwen ale. So, Gen moun ki fè l, ki ap tann. Etap yo pa janm avanse. Misye di m li gen yon randevou demen si Dye ve pou l ale konnen ki sa ki ap di. Misye te bezwen jwenn ti tchotcho a, jwenn biyè davyon an epi pou l tounen nòmalman avèk posiblite si l ta vle Ahm vin son kout tèt ankò etazini men jiska prezan pwosesis la pa mache. Genyen de temwanyaj de moun tou ki pa menm ayisyen ki di yo fin deplase rive nan peyi yo, yo pa jwenn kob la. Gen kèk temwanyaj tou ki di genyen de ayisyen k rive an ayiti. ki par la suite vin jwenn kòb la par Western Union, paske lè w ap ranpli pwosesis la, yo fè w mete de enfòmasyon, e pou lè w fin rive, alò fò n di kòb la e lè w fin rive y ap bay li wi, pou moun k ap tande la, atansyon wi. Raple moun yo ki kantite kòb kòb la ye Luckson St. Vil. 2600 dola, 2600 dola plis yon biyè davyon, donk sa vle di w ap sèlman genyen pou pake afè ou, fè malèt ou. Y ap, y ap, alò lè m di y ap bay 2600 an, 2600 an se lè w rive an, sa ekstrèmeman enpòtan. Pase fò yo konfime ke w rive. Ou pa ka di w prale epi yo voye kòb la ba ou, yo te gen dwa voye kòb la ba ou epi w ret sou teritwa a. Donk fò w konfime ke w rive, m kwè gen yon ap pou sa, gen tout yon pwosesis pou w fè lè w rive. Menm jan ou wè lè w t ap fè CBP One. Ou konfime, yo voye travel pou ou, eksetera Gen yon pwosedi pou sa, lè w rive, gen yon etap pou tcheke pou di ke ou konfime ke w rive, fò w bay prèv, epi par la suite pou yo pou yo voye kòb la pou ou. Donk gen de moun, gen kèk moun ki di yo jwenn li, menm gen anpil temwanyaj sitou de Spanish ki di yo fin rive nan peyi yo men yo pa jwenn lajan. Donk vwala e kote nou ye, anpil pridans, Ayisyen yo pa vle pran lari. Konsèy la se ke si w pap travay, alò si w pa gen kat travay sou yon lòt stati oubyen yon lòt aplikasyon, si se sou sèl tps ou te genyen l, si tout fwa w ta vle fè yon lòt aplikasyon pa egzanp rezidans eksetera, pito w pa travay paske travay isi san w pa gen yon otorizasyon, se yon vyolasyon l ye e vyolasyon sa l ka koute w de lòt aplikasyon w ap fè pa egzanp rezidans si yo vin dekouvri ke ou te travay ilegalman sou teritwa pandan menm yon jou, sa kapab yon rezon k fè yo refize w demand rezidans sa a.
Pandan tan sa a, talè, Ronald, nou pral fini wi. Alò, gen yon zanmi ki di, Se mande Luckson pou mwen si yon moun te gentan fè demand rezidans e ke li pa li pase nan entèvyou yo mete l an atant, èske li epanye? Alò, Mèt Eddy Laguerre di l deja, Se sèl lè w gen yon stati nan kontèks nou ye la ki ka epanye w de arestasyon ice. Mèt la kesyon sa l trè Ya, kesyon sa l spesifik fò m ta mande Mèt Laguerre. Yon moun fin fè entèvyou l ap tann. Sa m vle moun yo konprann, nou pa nan yon sitiyasyon nòmal. Se premye bagay pou nou konnen. Nou pa nou, sa vle di gen plizyè bagay ke administrasyon sa li pase outre de yo. Sa vle di. Ala gwo ponyèt mèt nou yo. Yeah, donk donk sa vle di pa met nan tèt nou a m gon rezidans, gen moun k al nan entèvyou rezidans yo pran yo. Sepandan, fò n mete bemòl sa, chak ka moun pa menm. So se pa paske entèl al nan entèvyou rezidans, yo kenbe l, ke ou pral nan rezidans y ap kenbe w tou. Ou pa konn istwa moun sa k ale a. Ok ou ka fin fon entèvyou pou rezidans epi ice kwaze w li kanpe w li pran w sa pa vle di ke ti jak si yo kanpe l li te fin gon entèvyou rezidans yap pran l tou so chak ka moun on jan gen moun ki gen de lòt ti bagay li pa janm di li te boule on limyè l gon tikè l pat peye li te gon DUI kòmsi w tap kondwi Amm tou sou etc moun nan te gen krim li te gen bis te gen gen de moun se nan entèvyou rezidans yal pran yo gen de moun nan entèvyou rezidans lan yo retounen sou aplikasyon viza touris kel te fè an ayiti pa egzanp sa map di a trè zenpòtan gen de moun ki tap mande viza touris. Anpil moun toujou fè w kwè ah depi w al mande viza touris, depi w marye li se yon atou, li se yon avantaj. Epi sa w tande a moun tonbe di yo marye epi yo gen viza. Paske w konnen lè w bay manti a anpil fwa w bliye. So ou fin di w marye nan demand viza touris la epi w vin isi la w marye a yon fanm li ba w rezidans. Gen moun ki konn fin gen rezidans aprè yo vin konprann ke. Yo te di yo marye nan demand viza touris sa vin ba yo pwoblèm. Gen moun ki pral fè demand rezidans, yo vin dekouvri sa, sa ka yon pwoblèm. Donk fò moun yo vrèman pran pridan sitou nan demand viza touris la, gen bagay ou di, l ap swiv ou jis nan demand rezidans ke w ap fè sou teritwa ameriken an. Mèsi anpil Luckson Seven. Mèsi Guerrier, mèsi Johnny Deshommes, mèsi tout moun, anpil prudans moun ki sou tps yo, menm si travay la di w ka vini, fèt atansyon, li ka gen gwo repèkisyon, aktyèlman la, jan moun yo konn di an Ayiti a, pa gen vip, yo arete menm sitwayen ameriken, m pa bezwen di w si w gen yon rezidans, Oubyen ou gen yon stati tanporè. M toujou di sa nan emisyon m. Pwovèb la di mache sou 13 pou w pa pile 14. Aktyèlman, jan Etazini ye a, pito ta mache depi sou 10 pou w pa pre 14 la menm. Pou w pa pre 14 la menm. Mezanmi, mèsi anpil Luckson Zèvil.
Li deja.